Bonswa tout moun, bonswa Ayiti, bonswa lemond, non pam se Wilson Fortuné, se emisyon tanbou rasanbleman ki antre lakay ou, jeneralman ou wè tanbou a kap sonnen pou nou rasanble tout bon grenn jan nou dil pou nou kapab jwenn Ayiti ke nou tout reve a. Ebyen jodi a nou nan Kenskòf, nou nan lakou Nènèn avèk plizyè vodouyizan, nou pral pale de vodou, kisa vodou a ye, ki wòl vodou a nan sosyete ayisyèn nan, èske. Zonbifikasyon an se yon bagay ki mal. Eske vodou se bagay ki touye moun? Kisa ki zaka? Kisa ki ogou feray? Ebyen jounen jodi a nou pral konnen anpil esplikasyon de bagay sa yo tou. E sitou pa bliye nan kilti nou an Ayiti nou gen anpil vodouyizan, moun yo mal konprann ni yo panse ke vodou a gen anpil bagay mal men jodi a nou pral konnen ki kantite de byen fè vodou a ka fè nan yon sosyete. M gen yon bagay m prale eseye di nou tou just avan, paske vodou a ka kontribye nan pwodiksyon nasyonal la. Gen de moun ki pa panse sa, men jodi a m ap di w, lwa yo, vodouyizan ba yo manje, mò yo, yo ba yo manje. Ki manje yo ba yo? Eske se manje lokal oubyen manje enpòte nou dwe ba yo? Ki bwason nou dwe bay mò yo? Eske avèk lwa yo? Eske se bwason lokal oubyen bwason ki soti an Repiblik Dominiken e lòt kote? Ebyen nou pral pale tout sa. Nou konnen m pa sèl, mwen toujou akonpanye de mèt. Onel Eustache Bonswa mèt Onel Eustache kijan nou ye? Bonswa mèt Wilson Fortuné bonswa tout fan emisyon tanbou rasanbleman ki ap swiv nou patou atravè le mond alò nou ka wè jodi samdi an se yon lòt emisyon pa bliye ke se yon emisyon ki a karaktè politik jiridik e kiltirèl alò nou nan pati kiltirèl la jodi an mwen panse ke gen anpil moun Ki deja ap swiv nou oubyen ki pral swiv emisyon sa pou jodi a, nou pral wè, aprann e konnen kilti lakay nou, sitou vodou an ki ta kapab di ki plis pase yon relijyon pami tout relijyon nou kapab di yo pa vrèman konsidere vodou an kòm relijyon sa vle di kòm relijyon sa vle di plis ke Release yo alò deja mwen di nou bòn emisyon epi pa bliye pataje like emisyon an epi kòmante se fason sa ou kapab ede nou mèt kontinye la.
Toutafè Mèt Onèl Estaf Jan Otèb Chalòm Amitaba Ayibobo Beni swa Letènèl Depandamman de kote w kanpe. Nou pral pase nan prezantasyon yo ebyen nap kòmanse li bonsoir mon frère e eske ou ka di nou kijan ou rele? Mwen menm se Erol Joseph se Amperè se mwen k responsab bitasyon an Hum. Bitasyon an se bitasyon Nènèn ansyen gran gran gran mwen gran gran gran papa m Tout afè.
Li fè ke yo te ougan yo mouri kounya mwen menm m pran relèv nan bitasyon an.

E a double chapo, e mwen se yon avoka e kap defann dwa moun sou tout teritwa nasyonal la, e mwen se yon vodouyizan e ki kwè ke Bondye nan pye bwa yo, Bondye nan sous dlo yo, Bondye nan wòch yo, Bondye tou patou, ka nou dizon toujou ke Dieu est partout. E menm Bondye sa a travè e Jezi Kris ki se yonn nan mèt yo, li di ke kote. 2 twa moun reyini li la nan mitan nou ebyen se sak fè nou kwè la aswè a Bondye la nou la tout sa ki la yo se reprezantan Bondye mèsi. Toutafè, nap raple Mèt Wilny se avoka, li se responsab nan mouvman dwa de lòm, li se yon anperè tou nan izil la. E avan menm nou kontinye, li raple mwen priyè Boukman nan ki tap di Bondye pa nou an ki pa tankou Bondye kap toupizi nasyon an. Nap kontinye avèk madam. Se mè frèm Guedda mwen mwen renmen vodou mwen renmen ginen e mwen pap janm trayi ginen mwen wè gen anpil moun ki trayi ginen mwen menm mwen vle kenbe nan ginen e mwen vle e toujou avanse nan vodou. Toutafè Ena. Mwen di bonswa a tout moun ki fè pati sosyete sa a la aprè midi a. Reyini nou reyini la, nou se plizyè ongan ki soti nan plizyè lakou. Men yo toujou di, ongan manbo pa ka mete tèt ansanm. Jodi a nou deside pou nou moutre moun yo yon lòt bagay nan vodou. Nou moutre yo, nou menm nou ka mete tèt nou ansanm. Mwen menm, m soti nan sosyete Simba ki se Dyobèl, mwen vin fè yon sèl avèk ongan la pou nou fè vodou a mache. Non pa mwen, se ongan Egzamon.

Ou te deja konnen deja yon gwo ayibobo pou nou tout kap sipòte m nan rasin. Nou tout konnen ke mwen se sanba, nouvo sanba, jèn sanba ki prè pou sakrifye l pou fè kilti vodou a rive aletranje, fè l vwayaje pa tou le mond. Se sa fè mwen fyè de sa m ap fè an e mwen sipoze ke mwen ta kwè ke n ap sipòte m, ban m fòs, kontinye pataje travay yo, kontinye. Kòmante, dim sam fè k bon, dim sak fè m pa bon epi konsa mwen map kontinye pou m pale nan non ginen nan non Bondye nan non la nati se sa mwen te gen pou m di tchaw tchaw pou tout moun. Ti cha nou salye tout moun ke se swa la Guyane, la République Dominicaine, la Guadeloupe, la Martinique, zanmi an France, zanmi Canada, le Brésil, le Chili, ebyen se emisyon paw la, kòmante, pataje, like tout sa paske se pou ou nap travay. Ebyen, premye kesyon nou pral gen la avan menm Mèt Bonèl Estaj sou ta ap poze kesyon, kisa Vodou a ye pou anpil moun ki pa konnen? Mwen resalye nou chak ki la ankò, nou di Ayibobo, nou di Kwasembo, nou di Bilolo, nou di Asawo, sa a, tout pawòl sa yo vle di bonjou, bonswa, onè, respè. Sa se langaj chak nanchon, chak tribi ki te rantre sou tè sa. Vodou a se yon kilt animis kote nou adore pyebwa, nou adore sous dlo, nou adore wòch. Jan nou sot di talè a, se se Bondye, se Bondye tout kote. Ebyen nou kwè ke Bondye se nan tout sa yo e lè w wè, lè w wè mineral yo ki se wòch yo, nou wè lanmou, nou wè, lè nou wè pyebwa yo, nou wè lanmou, lè nou wè animal yo, bèt yo, nou wè lanmou, men lè nou wè lòm osi, nou wè lanmou. La sèl choz, puiske nou gen yon entèlijans devlope plis ke ke lòt èt nou sot site la yo, ebyen dèfwa nou uzurpe. Nou uzurpe sètadi ke nou mefyan anvè len lòt. Men nan vodou yo toujou di ke nou divize. Nou pa divize okontrè se okontrè nou met tèt nou ansanm e se sèl nan vodou wap jwenn ke kèlkeswa moun ki vin nan peristil la li gen yon lwa nan tèt li lap pran boutèy ki boutèy ki lap mete nan bouch li a lap metel nan bouch chak moun menm manje lap manje a lap pran la menl metel nan bouch chak moun e nou pap malad nou pap gen sida nou pap gen kolestewòl nou pap gen Hein? Nou pap gen kolera, se sèl nan vodou nou jwenn sa. E vo pou m konkli a kesyon vodou se lanmou sur toute la ligne.
Bon, nou byen kontan pou eksplikasyon ou bay sou kesyon vodou an. Petèt ou anpil moun pral konprann eksplikasyon yo, men tout talè ou pale de Dye. Alò kòman w konprann lòt relijyon yo ki toujou kwè vodouyizan yo gen yon lòt dye, gen dye pa yo, alò vodouyizan yo pa sèvi menm dye avèk tout lòt relijyon yo sitou relijyon nou konnen relijyon pwotestan, katolik eksetera yo toujou kwè ke nou menm se yon lòt dye nou genyen nou pap sèvi menm dye avè yo kòman nou konprann sa?
Bondye li pa de se yon sèl Bondye li ye se menm jan jodi a map dil pou tout vodouyizan mèt ogou ou pa gen yon m pa gen yon ogou nan bitasyonm ki diferan de ogou nan bitasyon lan son sèl ogou ki gen pou nou tout sa pral depan de ou menm kòm lèt imen ki enèji wap pwopaje wap degaje wap pataje èske se èske ou pozitif. positif èske w negatif si w positif ogou w la positif si w negatif ogou w ap negatif mentnan Bondye nan nan anpil lòt relijyon si n ta kapab di tèm sa konsa anpil nan yo se tèt yo sèlman yo parèt men yo pa teni kont de pye yo ò pou w fè ekilib la fòk non sèlman fò w teni kont de tèt la fò w teni kont de pye a tou ebyen gen gen tèt la anlè. Gen pye ya anba epi genyen milye ya donk le prensip de la trinite le prensip de la dualite san anwo anba pap egziste san anba anwo pap egziste epi nou menm ki nan milye ya nou juste la poun fè ekilibre nou juste la poun fè ekilibre antre le ho e le ba sètadi ke Bondye ya se yon sèl li ye se se. Bondye a se, devan dèyè, agoch adwat, anwo anba, pou n site sa yo sèlman.
Mèsi. Èske Vodou a gen relasyon avèk lòt relijyon, notamman le pwotestan? Ki jan de relasyon ke Vodouyizan yo, Ougan yo genyen avèk swa pastè yo, Doktè yo, Temway? Èske l fèt ouvèteman ou si se sa oubyen èske ou pa konnen? Anfèt, ou poze yon. Kesyon trè pètinant. Relasyon ki gen antre pastè yo, antre la rejyon pwotestante e la rejyon vodouyizant, se ke nou tout se moun. Pa gen kesyon ou se pwotestan, pa gen kesyon m se vodouyizan. Pa gen kesyon m se ayisyen, pa gen kesyon lòt la se ameriken, lòt la se fransè, lòt la se giyanè pou m site sa yo sèlman. Men nou tout se tèryen paske n ap viv sou yon sèl planèt. Petèt pou ke nou ka nan, nou ka rete nan sa n ye la, nou ka di ke la, e Bondye pwotestan se li menm ki Bondye. Bondye vodou a. Se li menm ki Bondye pou yon lòt. Bondye katolik la se li menm ki Bondye pou yon lòt. E poutan, nou nan ilizyon ak tèt nou, se yon sèl Dye ki genyen. Yon sèl Bondye. Pa Ke le Pè, le Fis e le Sentespri an twa pèsòn. Ke l, ke l Danmbala, ke l Marasa, ke l Legba nan Vodou. Ke li menm, li le Pè, li la Mè. Eke e la tradisyon se menm bagay. Alò jodi an nan emisyon Tanbou Rasanbleman nou vle sekrè yo pale. M pa konnen si se manbo k ap reponn. Gen de moun ki di menm si pastè ak ti fidèl yo pa pale avèk ougan men yo menm yo konn gen de relasyon etwat avèk yo. Eske nou kapab afime sa oubyen eske nou kapab di se pa vre?

E menm jan nou menm tou lakay pa nou gon sekrè pou nou. E pi pou m konplete, mentnan nou se ougan, eske si pastè a li pa p vin lakay mwen lajounen pou m fè pwen an pou li, se lannwit pou l vini pou l fè pwen pou li pou l ka toujou gen moun legliz la? E nou menm nan vodou nou pa egoyis e n ap fè pwen an ba li. Men li menm pou l priye pou nou li vle fè n met ajenou pou nou pa janm vin nan peristil la ankò.

Nan ti bout tan mwen genyen, mwen fè deyò, m fè aletranje kòm an Ayiti, se sa k fè mwen pran lapawòl. Mwen kwè ke si yon bagay se mechanste l ye, poukisa gen plis moun ki pratike l? Poukisa gen plis moun ki vle fè liy vodou pou yo reyisi, menm moun ki andan legliz kite wout yo legliz pou yo antre vin nan vodou pou yo vin reyalize, konte pwoblèm yo? Poukisa se paske se mechanste? Men gon bagay! Ki fè yo di l se mechanste? Paske gen yon kesyon de ipokrizi nan bagay lan. Paske si w vini, ou vini kote w pou feray li fè yon bagay pou ou, ou pa ka annik ale de twa jou, menm si w se moun legliz, de twa jou w al temwanye legliz, se tou nòmal pou yo gou feray bwè san w. Paske ou te fèt, ou te pwomèt, choz pwomiz, choz pwomiz, choz di. Ou fè, ou pwomèt, w ap pote vini. Yo fin fè pwen an, yo te konnen ke yo te gou Bondye k ap peye pou. yo. Poukisa w te vin fè pwen an? Se lè a fò w fin mache? O wi, papa m a peye dèt mwen yo peye deja. Dèt ou peye deja, lè w t ap vini yo pa t konnen gen yon kote ou ka al la kite dèt ou san w pa bezwen vin anmède yo? Men èske fenomèn zonbifikasyon pa fè pati de vodou a?
Zonbifikasyon fèt patou. Li fèt andan legliz, li fèt dan lemonn. Paske li fèt nan politik. Li fèt andan palman l ka tout kote nèt. Depi son kote moun ap kofre la verite pou l mete mansonj, pou l mete atoufè, pou l renye sa se zonbifikasyon. Yo panse se vodou k vin avè l men son bagay. Alò la se yon sòt de jistis ki pale ke zonbifikasyon ye. Zonbifikasyon son bagay ki pafètman baze sou jistis. Paske zonbifikasyon son bagay, wap zonbifye yon verite, wap pwan limyè pou metel anba kabann pou l sere. Non, alò m vle pale, nou te wè sa sou rezo sosyo, gen yon jenn demwazèl resamman ki mouri, ki antere, ki releve, dèfwa yo konn di yo wè moun nan jaden kap travay men ki te mouri deja. Se la m vle pale, èske sa se yon pratik? ki anndan vodou? Byen sûr ke se yon pratik ki anndan vodou. Donk, men sa vle di ou poze kestyon an ou bezwen konn sekrè a? Sekrè a la, n ap ba ou l, men se poko kounya.
Anpil koze zanmi oditè yo, nou gentan wè la, pran chèz ba nou. Alò pran ti chèz ba nou, nou konnen kote nou ye la, nou tan pil papa, manman, e vodouyizan yo la, yo toujou gen ti chèz yo, pran ti chèz ba w pou tande koze. Alò jodi a nou pral mete sekrè yo deyò. Paske nan emisyon tanbou rasanbleman e nou pa bezwen di moun yo paske nou pa ta vle lòt moun paske gen de bagay ou pa ka mete nan men ti moun di yo kòman yo fè moun tounen zonbi men eske nan vodou a ou kapab pran yon moun ou fèl tounen zonbi vrèman efektivman epi demen ou al prann nan simityè eske ou prann a tout kòl kòman sa fèt. Ah mwen yon gran wi. M pa panse se nou menm vini avèl non si ta gen zonbi fikasyon m tap panse se jezi kris menm ki te vini avèl paske l te mouri aprè sa l resisite l moute nan syèl si l moutre nan syèl se paske te gen yon zonbi ki leve kanmenm paske l te mouri ki fèl leve nou menm kote nou pral jwenn avèk. Zonbifikasyon. M pa panse se nou menm k ap vini avèk zonbifikasyon. M panse se Jezi ki te vini avèk bagay zonbifikasyon nan menm nan peyi a. Ou konprann? Paske l mouri, l leve.
Sa vle di, jan w eksplike a, sa vle di fenomèn zonbifikasyon an, ou te kapab, ou te vle eksplike li, sa vle di moun nan li menm li pa mouri vrèman, jan ou di an. Wi, moun nan pa moun. Moun nan pa moun. Gen yon fason yo inime kò a, yo mete l nan simetyè a. Gen yon fason ke nou kapab, lè m di nou an, m pa di nou menm espesyalman, paske n ap pale de, ou konprann, n ap pale de sa an laj. Eske, eske gen yon fason n ale epi kò a vrèman pa rete nan simetyè a jan ke. Nou toujou gen yon bagay depi nou leve nou jwenn yo ap di, nou toujou ap repete apre moun. Si yon moun ta di l konn fè zonbi, zonbifikasyon, pa gen pwoblèm, nou menm tou nou ta renmen konnen tou. Alò pa gen sa nan vodou? Non, pa gen sa nan vodou.
Pa genyen.
E koute, nan vodou, nou konprann zonbifikasyon an jan atis Sansàn sot relate l la. Se ke nou ka konpare l avèk kesyon esklavaj. Ok? Mentnan, mwen menm kòm mèt peristil la, mwen pran yon fòm pou ke tout moun yo rete anba m la, m pa pèmèt yo al travay, e si y al travay se ban mwen pou yo pote tout sa yo genyen. M pa pèmèt yo fè kwakseswa. Ann di, sa se anndan legliz li ye. Mentnan, pastè ap regle tout afè l. Prèt katolik la li menm. Alò nou pa ta vle.
Byen antandi, son.
Melanje yo non. Alò gen yon sòt de e sa yo rele zonbifikasyon men se se yon alyenasyon kòm kwa ke moun nan yo zonbifye li, li vivan. Mwen nou menm la n ap pale efektivman de moun ke yo mouri, paran l chante antèman l, yo mete l nan nan kavo epi y al releve l pou yo fè l travay. Se sa n ap pale. Ebyen.
Ebyen majorite ougan tap rich anpil. Si te gen sa nan vodou. Paske
tout moun ki mouri nan fanmi ougan li tap leve tout. E tout moun ki mouri nan peyi sila li tap leve tout. Paske imedyatman li leve l moun yo ta pral vann tout sa yo gen pote lajan bay ougan. A se klè. Sa vle di pawòl sa yo kap di deyò a kote nan vodou. Epi se dyab yo konn touye moun ou eleve yo se manti alò nou klè sou sa. Lòt kesyon nou gen kounye a konbyen tip de ougan ki genyen paske gen de moun ki di gen ougan se dòmi reve konsa tou gen de moun ki al achte dyab kiyès ki kab pote yon eleman deklèsisman pou sa bon.
Wongan depi ou fèt nan fami ou wongan ou fèt wongan sak pou ou wongan fòk lwa nan fami ou. Papa w, gran gran gran gran papa w te konn ap sèvi lwa, epi lwa a li menm chwazi w, li reklame w pou ongan.
Gen de moun. Lè sa ki tip de ougan w ye? Ou se ongan, jan yo konn ap di a, ongan makout. Ou konprann? Ou se yon ongan bitasyon, ongan fami leve jwenn. Ou se yon leve jwenn. Men, moun yo toujou panse, paske w se ongan ou pa dwe aprann.

Ou konn yon moun ki konn bat tanbou a, ou mennen m al jwenn moun nan, yo moutre m bat tanbou a, se yon fòmasyon m pran anplis ke sa m te konnen an. Sa vle di m al aprann pou m konnen yon bagay de pi wo, de yon gran makout, de yon gran relijyon. Alò gen plizyè kategori ougan, gen plizyè tip ougan an rezime?
Byen si ke gen ougan, ougan makout, ougan asogwe, ougan chanpwèl bizango, ougan vengbendeng. Pou site sa w sèlman. Men cha se yon spesyalite nan vodou. Ok. Men, pa egzanp, se jan ougan sot di a, li se ougan ou leve jwenn ki se ougan makout. Donk, la l pran yon fòmasyon. Donk, yo sakre l kòm ougan asògwe. Yo sakre l kòm ougan chanpwèl bizango. Sa se menm jan nou menm ki se avoka. Nou fin fè kat, nou fin fè filozofi n nou n al fè, n al nan inivèsite nou fè katran dwa, pou fini n, pou fini nou, nou gen yon lisans, kounye a n ap milite kòm avoka, e sa fè w reve nou. Se pale de 2 degre. Wi, trè byen, trè byen. Alò, bon, n ap avanse, nou wè anpil kesyon ap pale, men kounye a la. Sa nou ta renmen konnen pou tout zanmi entènot, telespektatè, oditè k ap tande, paske gen anpil pawòl k ap pale la, gen de moun petèt ki pa t konn sa yo, ki te pran vodou kòm yon bagay ki pa. Yon bagay ki pa sou moun. A wi, alòske gen anpil bon bagay nan vodou. Men nou konnen Ayiti, gen yon fason moun yo. Fekte mò yo, Eske vodouyizan gen yon kwayans de mò li lè l mouri, genyen ki di l al nan peyi Alada, Eske nou konsidere mò yo ap viv nan antouraj yo, nan lakou yo ansanm avèk nou? Ok.
N ap di w ke avan n rive sou zafè mò a eksklizivman, an n di w ke an n retounen sou prensip trinite a ankò. Lòm. Li divize an 3 pati. Lam, le kò e lespri. Lam, le kò e lespri. Nanm nan, lap moute nan dimansyon pli wo. Kò wa, lap desann nan dimansyon pli ba. Kèt, gen bagay manvi di, bon, mba konnen si, mba konnen sa pèmèt mwen di yo. E, Lespri a, se li menm ki rete nan dimansyon sa a, nan dimansyon sa a kote ke lè gran paran ou mouri, ou dòmi ou reve la, se Lespri a ki nan, ki nan milye a. Lespri a ki la. Mentnan, nou di, mò a, se Lespri mò a. Sèl sèl li menm aprè yon sèten tan ki vin ki vin tounen lwa ok aprè yon sèten tan ki vin tounen lwa mò yo ak lwa se yo menm ki m sou menm plan avèk nou e se lè ke ou fè pou mwen lè w sèvi ak yo afè w mache pi rapid.

Wi yo manje antrave nou men yo manje pa nou gen de moun ki pa konprann ke yo toujou ap mande di yo fè manje pou lwa yo pa janm wè lwa yo manje se konprann yo pa konprann ou menm ou reprezante yon lwa mesye sa reprezante yon lwa houngan sa reprezante yon lwa lè nou ini nou ansanm jan nou ini an la nou fè yon manje pou nou te Bondye pou manje moun manje lwa yo manje. Poukisa piman? Piman se paske nou menm lè nou mouri nan vodou nou pa mouri nou rele nou nou janbe n ale nan peyi alada men lè w wè piman an vini se paske nou menm nan vodou lè nou janbe yo genyen yon rityèl yo fè anndan vodou a yo plonje w nan dlo lè Apre enn an enn jou pou yo ale ankò pou yo fè rityèl la ankò pou yo moute yo. Se paske lè mò yo soti anba dlo a, yo fre se sa k fè ou konn wè mò yo moute lè dat gede a yo pran piman pou chofe kò. Ok yo pran enèji piman yon fason pou yo rechofe yo paske yo soti yon kote ki fè frèt anpil. Ok men lè ou fin retire moun nan anba dlo a èske li retounen nan dlo ankò? Paske gen de moun ki konn fè seremoni retire fanm yo anba dlo. Li rete. Gon rityèl wap fè poul rete. Poul rete travay avè w. Padon? Eske l oblije santi fredi ankò pou l pran piman ankò paske l pa nan dlo ankò? Men se, mwen a pa menm jan mwen menm avè w. Ok. Ou konprann? Se pa menm jan mwen menm ou menm nou ye a. Se 2 bagay diferan. Se 2 bagay diferan.
Eske kesyon piman an tou. Eske li pa senbolize komsi mò yo toujou gen yon vi pa rapò ou konnen medam yo toujou itilize piman yo nou wè malgre piman ap piye sa yo e ou wè malgre sa yo pa gen problem eske sa vle montre tou sa pa vle montre gen vi toujou menm ke moun nan mouri epi gen yon vi
Men se ou menm ki wèl mouri nan zyew ou wèl mouri espri a jan mèt la te di a li toujou la li toujou la alò gon lòt ki ki son gade si nou wè chante vodou ki jan yap chante a toujou trè sinifikatif pou anpil moun men gen moun tou ki panse se pwen nap voye pa egzanp nou gon atis la li pral pale nou de ti chante kel fè e eske chante sa yo se de chanson ki enspire. Dire oubyen se chante nou jwenn de jenerasyon an jenerasyon? Oubyen chak klak ou gen chante pa yo? Vodwizan, Vodwizan gon jan l pale, gon jan l chante, gon jan l mache. Li pa mache avèk menm moun, menm jan avèk tout moun, li pa pale menm jan avèk tout moun. Ou gen dwa fè m yon bagay la, m gade w, dlo soti nan je m. Sa vle di yon bagay. Ou gen dwa fè m yon bagay la a? Tan pou m wè, pou m pran yon baton oubyen pou m pran yon rigwaz oubyen pou m pran yon manchèt pou m koupe tèt ou, m gen dwa gwo chante li nan bouch mwen, m chante avè li, m wè sa m dakò, m di w rete, si w pa konprann m se bay li kado, m chante, se chante ou gen dwa chante avè li nan bouch mwen, m chante, se di m di w rete, e yon dezyèm fwa si w fè m sa ankò, sa a, se yon malè wi bro, se pa mwen menm. Se sa vodouizan yo, yo gen yon jan yo chante. Èske nou gen yon chante la a nou ka chante?

Avan nou voye chante a, nou wè toujou gen tanbou. Vodouizan yo toujou gen tanbou. E ki sa tanbou yo yo menm yo reprezante? Ou bè ki wòl yo? Ou bèn an dan chak bati ki genyen pase yon toujou wè chak tanbou. Alò ki sa tanbou yo pote yo menm? Ou bè ki wòl yo? Ki sa yo sèvi? Tanbou a li pote, li fè enèji a vini pi rapid. Ok enèji a vini pi rapid tanbou a depi ou frape tanbou a menm ou menm ki jounalis la ou tanbou a ap jwe la wap wè tout plim sou de leve lè sa tout sa ki tout sa moun moun paka wè nan ou menm yo yo la otomatikman se sa ki ranfòse tout enèji ke ou gen pou fè travay wap fè a. Poum ajoute yon ti bagay tanbou nou gen tanbou. ki fèt trè spesyal nou pa ta panse. Tanbou fèt avèk enèji, san koule sakrifis pou kò nou. Paske bwa a nou redi koupe l, nou redi fouye l. E po ki sot sou bèf la, son san ki koule. Li menm ki reprezante. yon senbòl, nou pa pral fè san moun koule, men avèk tanbou a, nou ka eksprime ke sa n santi, paske nou pa bezwen chante, depi n frape tanbou a, n fredone, nou santi n nan yon lòt dimansyon. Se sa k fè yon moun ka frape yon tanbou, la l ap jwe, l ap frape yon bout la. Men dayè tout Ayisyen, tankou mwen genyen pwodiksyon mwen di la, mwen di, tout Ayisyen konn jwe tanbou, paske depi w chita w ap frape pye w, ou ba l yon ritm, nou tout nèt konn frape tanbou, s on bagay ki soti nan nou depi nan Lafrik.

Lè ougan ap fè dans li, pa egzanp si l ap fè yon lemba ki kapab dire 30 jou, donk pou tout moun ki kanpe ap fè lemba, ap fè dans sa ansanm avèk li, se yon sòt de sakrifis. Men alò m pa konn, nou pa, m pa konn ki jan de sakrifis ke ou vle pale. Donk m ta renmen, m ta renmen konnen ki sakrifis. Èske ou konn di fòk, li ta pale de san, de efò ki fèt, pafwa konn gen de bèf ki touye. Son ki pèse, nou raple nou seremoni Bwa Kayiman. Eske Eske sa yo gen yon siyifikasyon esepsyonèl nan vodou a? Lè yo fè yon san vèse nan yon seremoni, nan yon rityèl kèlkonk?
Anfèt, depi nan tan antik w ap wè genyen genyen moun, genyen ougan. Yo pat konn nou ta di tiye bèt pou bay lwa yo manje. Men ekoute gen yon kesyon pou n poze nou, kòman nou fè nou nan vodou e vodou se kilt ki fè moun avanse pi rapid epi tout moun k ap pratike vodou jounen jodi a Yo pa gen yen nan men yo. Mentnan gon bagay ki pa mache. Mentnan bèt la li menm anpil fwa dèfwa antite a konn vini li di ke ou mande m tèl bagay pou m ba w tèl bagay fòk mwen fòk mwen fòk omwen ou ban m yon bouk kabrit pou m manje. Lè w ba li bouk. Pou kabrit poul manje a se pa se pa li menm vre nou menm nou li di fòn fè ofrand antre nou frè ak sè nou kòm vyann fòk nou manje vyann nou manje vyann antre nou nan non lwa epi lwa kontan. Bon ou konnen lè ap avanse gen moun ki di ke nou pa konnen si se evolisyon an tan evolye men lontan moun yo te konn fè yon leson pou 7 goud. Men jounen jodi a, se gwo kòb. Ki sa ki esplike sa? Ebyen, sa ki esplike sa, bay la tou esplike tèt li. Yon Florida, kounye a la w ap, ou pral achte yon Florida, w ap kontwole konbyen kòb yon Florida va vin. Men, si m al fè leson diri, ak konbyen tan m ap fè pou m achte yon Florida pou lwa yo? Non, alò la, èske se, se Ougan kap mande kòb la oubyen se espri ki nan tèt li a ou di mwen se kòman espri a konnen pou lavi a. Se espri a kap mande kòb la se sak fè mwen diw konsa tout bagay yo chanje m pa kwè lwa yo ap toujou rete menm fason an ke pou yo pa chanje si yon moun fin travay lakay yo epi pou yo konn kòman pou yo aranje yo. Eske chak lwa gen yon manje yo prefere? M ap tou rive a kesyon m te kòmanse yo tou. Èske lwa yo pa gen pwoblèm pou yo manje manje nenpòt bwason ki soti nan nenpòt peyi oubyen yo bezwen sa ki nan teritwa yo a? Se sa k nan teritwa pa yo a menm lwa a bezwen. M pa kwè lwa pral pou l pral di lwa l pran towo l ap bwè. Li pa posib. M pa kwè lwa pral pran koka pou l ap bwè. Men w ap wè lwa avèk kleren. ok tabak wap wè bouji nan men lwa poul fè travay la. Gen de moun lè yo wè yon moun abiye avèk yon yon dyakout yo panse sa mal, kisa sa ka reprezante pou popilasyon ayisyèn nan? Yo konnen ipokrizi jan nou te di talè a yo konnen, yo konnen pa gen moun ki ka sèvi san zaka paske jan yo vann li an kòm lè yon moun ap pale de ou moun nan pa renmen ou lap pale de ou li pap janm Balie byen se ou se mal yap pale de ou si akra sèvi a zaka e tout nèg ki gen gro mak gro makèt yo sèvi a zaka si nou menm nap pale l mal pa gen problèm pase se zaka t pou dim lèm gen 50 goud.
plis richès ke yon lòt. Yon moun ki ta vle vin rich, ki lè w a ki espri li kapab eseye e chouchoute pou di w mèsi, ou konprann? Bon, depi ou pa gon direksyon kote ou prale, ou te gen dwa gen lwa, ou pa janm rich. Si m fè 100 dola, m chita yon sèl jou m manje 100 dola, kòman m fè rich? Ma Brigitte, si m fè mil dola, m chita yon jou m manje mil dola, kòman m pral fè rich? Si m pa janm travay, kòman m ap fè rich? Kòman lwa ap fè m rich? Dènye kesyon mwen, m konn tande sa dans le monde vulgaire, moun yo di ke gen moun ki bay pitit yo, bay madanm yo nan vodou pou yo gen lajan. Wi ou fo? Ayiti moun pa vle mouri, moun nan te mèt gen 100 tan l mouri, se dyab ki manje l. Se sa k fè moun nan tou konnen depi pitit ou mouri, pitit ou a pa ta dwe mouri depi w se yon vodouyizan. Se ou menm bay li ki bay li pou gen lajan sèl peyi moun pa vle mouri la dan epi ou mouri se dyab ki manje ou. Ou reponn mwen Malie yon fason trè filozofik yon reponn trè filozofik men eske atis la pa gen yon bagay li ka fè rityèl pou l ka fè plizyè brake sou li pou l gen sa yo rele kòm anm gradika yon viziblite ou di mwens. notoryete nan sosyete a, Vodou Moïse lan ka fè sa pou li. Li fèl deja pase jan map gadel la mwen menm tout moun lakay mwen oblije ap gadel si te gen 15 moun kap gadel jodia sil plis bay sa lap fè a plis valè l fèl pi byen lap gen plis moun gadel men sil fèl pi mal. 2 moun ka al vann nan mache youn vann pase lòt e eske Vodou ka gen posiblite pou fè sa? Mwen menm m konn al mache petyonvil m konn ap eseye machenn nan kòman yon machenn kobo vann bay di goud sal joure m vire mal achte yon lòt kote.

Nou di wi. Nou di wi, men nou ka di tou, si ke ou pa gen mouchwa wouj la pou mèt ou gou, ou pa gen mouchwa jòn nan pou ti jan, ou kapab gen mouchwa blan pou tout lwa yo, paske blan se sentèz tout choz. Ok? Se menm jan, se menm jan, balèn ou pa wè. Balèn blan plis sèvi paske blan se sentèz tout choz. Ou ka sèvi pou blan pou anlè, ou ka sèvi ak blan pou anba, ou ka sèvi ak blan pou nan mitan. Blan se sentèz tout choz.
Ok, nou wè nan tanbou yo gen gwo, gen piti, gen manman, gen pitit. Se sa, gen papa tou. Alò, pou ki sa nou mizik nou yo diferan?
An mizik, mizik, natirèlman mizik gen 7 son ladan. Alò, se mizisyen. Mizik gen 7 son ladan. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Toro a se repetisyon premyè a. Gen gen rejis grav, gen entèmedyè, gen egi. Mentnan, lè w ap chante, w ap di, Do, mi, wa, zan, e. Ay zan do le vodou la sou do m do se mi wa Ay za do se do mi wa e Danmbala do se do mi wa e Vèvè la sou do danmbala sou do do se mi wa Tchòp Nou tande plizyè son Ou menm tou lè w kèlkeswa chante w ap chante Fòk gen plizyè son nan yo. Tanbou a tou jan w bezwen l lan, wè wap wè, wap wè, se plizyè son nou bezwen pou n pou fè amonizasyon an. Kòrèk. Atis, yo di nan vodou gen moun lwa konn fè l pa bon, mennen movèz vi. Èske ou gon ide de sa? Bon, an 1 mo lwa pa fè moun mennen. Presby. Moun nan li menm li pa konn kòman poul jere tèt li avèk lwa li vin mennen movèz vi. Paske chak lwa, ou menm ou leve nan fanmi chak moun gen bitasyon pa yo gon regleman nan bitasyon paw. Ou menm ki leve, ou jwenn moun di w kouri isit ou kouri isit, ou jwenn moun di w kouri lotbò ou kouri lotbò, ou pa konn kote w stab, sa ka fè w mennen. Viv mizerab men lwa se ou kap jere lwa epa lwa kap jerew li paka fè w mizerab se ou menm ki pa konn kòman pou jere lwa ki koz pafwa ou tande lwa fè ou mizerab. Kisak ta pi bon ou sèvi lwa oubyen lwa sèvi ou?
Ekoute Nou bò isi a Nou pa sèvi lwa se lwa k sèvi Nou e lwa tèlman sèvi Nou wap wè son seri de de vodouyizan chèlbè bòzò se lwa k fè Nou sa ok.

pase l donk vodou a tou nou menm ki vin la nou alò nou menm ki la nou nou vin jwenn vèvè nan vodou mentnan depi nan tan antik m pral rantre nan bagay la a 30 an selon rechèch ke n fè le mètre jezi te chita atè l t ap fè matematik li t ap trase jewometri. Men nan vodou kisa nou di li tap fè? E vèvè tap Ki enpòtans vèvè a? Hein? Ki enpòtans vèvè a? Enpòtans vèvè a li imedyatman son senbòl ki ki fè espri a vini pi rapid Ou gen vèvè ou gen tanbou la ou pa bezwen ap flate Alò chak espri gen yon vèvè ki Ki atribye a li menm Wi, sa se sa ki Bon Nou pale anpil, nou gen anpil koze pou nou ta di, men malerezman lè ap fè nou defo. N ap konkli avèk.
Avan nou konkli, m ta renmen poze dènye kesyon sa a, paske se chante yo pral chante pou nou. Èske gen posiblite sa a, paske nou konnen pwoblèm ensekirite a, gen moun ki di vodou fè mal paske gen moun k ap fè move bagay se vodou ki ba yo. konyen pou yo pa fè mal. Bon, n a gentan retounen sou sijè lòt sa. Èske gen posiblite nan optik sa a pou tout ougan sa yo met fòs yo ansanm yo voye nou lakay nou la a san nou pa pran machin nou?
Kote nou jwenn pwen sa a? Kote nou jwenn li? Hein? Kote nou jwenn li? Kote ougan jwenn li? E jan nou sonje chante a non.

Bonjou tout moun, se te yon plezi pou nou te kapab pote pou nou tanbou rasanbleman jodi samdi ki se 2 desambran 2023. Nou te nan lakou Nènèn nan Kenskòf, yon komin kote moun yo vrèman ospitalye. Dayè nou pat vin konsa, fredi yo ba nou lòt abiman, nou bwè wonm, nou antre nou vizite badji a, nou gen yon gran atis avèk nou e ki tap pale nou. Pwofite pou nou di w ke kontinye pwomouvwa tout sa ki gen rapò avèk sosyete w paske w pa ka jete kilti w pou w al pran lòt kilti. Babay tout moun, non pa m se Mèt Wilson Fortuné, n a kwaze yon lòt fwa pou yon lòt emisyon parèy.
Alò nou remèsye tout moun ki t ap swiv emisyon sa a, nou wè se yon lòt emisyon, m panse nou aprann anpil bagay de Vodou an, jan ke nou ap pale de Vodou, di, ou konprann. Ou wè vodou an yon lòt jan kòmsi gen anpil bagay ki ta fèt mal ladan l. M kwè nou aprann anpil bagay aswè a la. Alò nou remèsye tout moun ki t ap swiv nou e nou di a la pwochèn pou yon lòt emisyon. Tchao! Ayibobo!